Mikro Scoop FM pou m di popilasyon an ke m konprann ke l pa fè konfyans a otorite peyi a. Mwen konprann ke yo konnen ansyen prezidan Jovenel Moïse, enkulpe, asasen, kriminèl de son eta, Depil pale okenn moun pa kwè ladanl e depi yon bagay soti nan zòn gouvènman sa a ansyen gouvènman sa enkonstitisyonèl ilegal sa tout moun metel an dout m konprann. M konprann pèp ayisyen poze tèt li kesyon ou so pase lè 18 millions de dollars ke yo te bay pou covid 19 la, ke ansyen prezidan an pa janm itilize l, pa fè lopital, li pa ranfòse lopital yo, li pa ranfòse l, pa anyen. Nou konprann sa. Men, nou vle raple popilasyon an ke kowonaviris lan la. Kowonaviris lan ap fè dega. Kowonaviris lan l ap fè raj. E ke popilasyon an dwe pran tout mezi siseptib Danpeche ke maladi sa li pwopaje an respektan lè jèst baryè, lè lave regilyèman se men, lè li li obsève distansyasyon fizik la, lè lè l santi yon ti pwoblèm li mete l an karantèn, se de bagay ekstrèmeman enpòtan. Menm si m ap di pèp la. Sa pa ka anpeche l vake a okipasyon l depi l respekte prensip yo. Sa pa ka anpeche l defann dwa l depi l respekte prensip yo. Menm si Manuel mon frère, affectueusement appelé Manno, m ap di w mwen genyen dè rezèv sou kesyon vaksinasyon an, men anski a trè a maladi a, li la e m mande pèp la ki te kòmanse sèvi a medsin tradisyonèl li, ki te kòmanse pran yon seri de medikaman ki ka ede l, pou l kontinye paske kowonaviris lan li la, li fè, l ap fè raj e gen anpil moun k ap mouri avè l, menm si ankò mwen p ap envite l a kouri pran vaksen an kòm medsen paske je dè rezèv. a sou sijè a. E ou fòmile rezèv sa yo?
Ekoute, m ap fòmile yo e menm si m pa fòmile yo ba otorite yo pase m pa rekonèt yo kòm otorite, men m ap fòmile yo a popilasyon an. Pa egzanp, an nou fon analiz ki klè. J'ai entendu le Doktè William Pape. Pour qui j'ai j'ai beaucoup de respect, c'est un médecin pareil mwen, je ne saurais ne pas avoir de respect pour lui. Men écoutez, lè w di m ke w ap vini, premyèman m ap pral eklèsi yon bagay ke m pap chita sou li, paske sa ta pran plizyè emisyon, e se ta medsin. Mwen menm kòm medsen, lè m konnen ke viris sa, kowonaviris sa, se yon viris a ARN, asid riboksinukleyik ki pa yon viris adn ke m pa pral chita paske sa ap pran pil tan pou m ta eksplike sa. Mwen gen dè dout deja sou kesyon la fezabilite pou yon vaksen a arn. Sa se o nivo mondyal. Men ekoute, se son dè syantifik Gen dè nèg ki etidye, dè nèg ki chita nan laboratwa ap reflechi, yo di yo jwenn yon bagay pou li. Magre tout dout ke yo, yo menm, ni mwen menm kòm medsen, nou konn sa a vle di yon viris a ARN. Men, gon lòt pwoblèm. Lè w ap vini ak AstraZeneca pou bay an Ayiti, Je me pose une question. Lè vaksen an te soti, yo te bay Ayiti y opòtinite pou l te jwenn yon kantite nan vaksen sa a. E se menm ansyen gouvènman, gouvènman ilegal, defakto, konstitisyonèl sa a ki te di ke l pap pran l paske vaksen sa a i bay anpil efè segondè, pa egzanp ki bay twonboz e ki ka rive aba yon anboli pilmonè, se fòmasyon pou moun k ap koute m la donk kay yo, sangen ki vin obstrye sikilasyon e kreye ka antre w nan yon ACV ki ka antre w nan yon kriz kadyak ou mouri. Lè yo fin konn sa yo di nou pa bezwen AstraZeneca. E gen pil peyi ki te fè de menm e ki kontinye fè de menm.

kote lèzefè segondè son disipe totalman e ke l an mezi pou l bay pèp la li? Oubyen èske se paske se kado y ap fè l kado, sa yo bay li pran kit li touye moun kit li pa touye moun? Gade byen, Lèzetazini Damerik ki ofri nou vaksen sa, yo pa pran AstraZeneca Ozetazini, alò ke yo se sa y a fè n kado. Mwen m pa va kritike l paske je pa fè dè etid su l AstraZeneca, m pa analize l. Men je ne fè ke me refere a ce qu'on dit, a ce qu'on disait, aux effets secondaires ke yo te jwenn ladan l jiska prezan. M ta renmen konnen poukisa. Yo menm, kounye a la, paske nou pòv, èske se paske nou pòv nou pa gen kòb, yo oblije dakò l? Et il y a une réserve que j'ai formulée au sujet des vaccins également, Emmanuel mon frère. Manno frè m, lè nou te piti nou t ap pran diphtérie, nou t ap pran BCG. Nou ta pran tout tip vaksen ke yo te bay la. Yo pa t fè nou siyen okenn papye pou di si gen nenpòt ki bagay se yo pa responsab. Poukisa kounye a pou pran vaksen fò w siyen yon kloz ki vle di ke s'il vous arrive quoi que ce soit e laboratwa e moun ki ba w yo a pa responsab? Moi là je me pose des questions. Voilà pourquoi mwen m di pèp ayisyen li son pèp yon pèp mistik, yon pèp diven, yon pèp ke Bondye renmen, yon pèp ke tout sa nou pa wè yo renmen. An nou kontinye sèvi a medsin tradisyonèl nou. Dayè, m te di l, menm sou Scoop FM, m te di se lokazyon pli ke jamè avèk le kowonaviris pou n te mete yon inite detid sou kesyon syantifik, sou kesyon medsin tradisyonèl la pa rapò a. Anpil efè pozitif nou wè l bay nan kowonaviris la. Mwen m pap pran vaksen, Doktè Sheila Louidor, men m ap kontinye pran tout prekosyon paske kowonaviris lan la e m envite popilasyon an pran tout prekosyon kont kowonaviris la paske l la e l ap tiye moun nan peyi a menm si a pa a grand echèl jan Nader e ansyen prezidan nome e kilpe Jovenel Moïse ansyen premye minis e konstitisyonèl joute di nou pral mouri pa pakèt. Men Bondye la sa n pa wè yo pi fò pèp ayisyen pa mouri e l pap mouri anpil ak kowona. Humm ok byen.
Dezyèm pwen m te swete abòde avèk ou Doktè Ledor e sektè demokratik lan li retire kò l anndan Dirpod anpil moun ap poze kesyon eske se jèm divizyon an kap grandi

Bon m aprann malerezman ke sa rive, men m rete kwè ke ledmi komen an se Jovenel Moïse. M rete kwè ke ledmi komen an se phtk. Ledmi komen an se sistèm nan. Si gen dè divèjans nan nivo kèk pòl nan opozisyon an, ke m fè konfyans, ke m klè k ap konbat Jovenel Ak tout fòs yo, san zanbigwite, san konken, san zanbaj, mwen m kwè ke y ap rezoud li e y ap rive mache men dan la men. Paske nou pa ka gade volim moun ki mouri pou nou rete pou nou fè nenpòt ki bagay. Nou pa ka gade volim moun ki blese. pou nou fè nenpòt ki bagay. Mwen m pa m pa ka reyaji sou li onètman paske je suis pas membre de la Diprod, m pa manm Sektè Demokratik la ankò.
Mwen m panse ke de tout fason y ap chèche yon antant pou yo jwenn tout moun ki nan opozisyon an pou nou konbat Jovenel Moïse e pou nou konbat sistèm enfènal sa e pou nou konbat e phtk. Ou menm pèsonèlman pou kisa ou tounen do a sektè demokratik la? Bon, ekoute, vwala, trè bòn kesyon. Depi kèlke tan nou te vin ap fè tèt ansanm e i te vin on ti jan anbigu pou nou pou nou nan tèt ansanm e pou nou nan sektè demokratik E dayè m pote lapawòl nan tèt ansanm, sa te parèt anbigu, men il n'y avait rien de problème, de d'embâche, de comme si, de divergence énorme, non, non, non, non, il n'y avait pas ça, sèlman mwen menm m te prefere chwazi tèt ansanm paske m te jwenn tout nèg Manès, Prentan, Sinal, Beauplan, Kelly, Garnier, Descollines, anpil lòt nèg E ke m te alèz depite Gerd ap travay sou ton pil depite lavalas, tout te nan tèt ansanm e la m te santi m pi byen. Se tè senpleman sa. Ok. Bon, talè a ou sot di lenmi komen se Jovenel Moise. Si genyen divizyon, pa gon minimòm dinite, eske n ap ka rive venk enmi an?
Alo? Wi, alo? Alo, e te gon ti koupur. Eeh, ou talè a, nan yon entèvansyon w fè, ou mansyone ke enmi komen an se Jovenel Moïse. Mwen di w si pa gen yon minimòm dinite antre fòs sa yo e ki konsidere Jovenel kòm enmi komen, kòman n ap rive venk li? M panse ke, m panse franchman gen inite a. M ap onèt avè w. E m pwofite m salye tout zanmi ipam yo e zanmi fòs lwès yo, sitou mwen menm se yonn nan manm enpòtan nan fòs lwès, m salye yo e m ap onèt avè ou Manuel mon frère, ki gen inite nan sa n ap fè. Pa egzanp, m ap di w, m ap ba w egzanp pou m ilistre sa m sot di a, nou tout nou klè ke Pa gen moun ki gen bon sans, ki gen bon tèt, ki nòmal ki ka al nan kowabite, ni nan dyaloge, nan chita ni ak OEA, ni ak Jovenel Moïse. Nou tout nou dakò referandòm ilegal sa k pral fèt la, fòk nou kraze l, fòk nou tout kote yo mete referandòm nan, n ap kraze tout bagay ladan l, nou tout nou dakò sa. Nou dakò ke se yon lwa ilegal, se yon òd ilegal, se yon bagay ka pral mete peyi a nan esklavaj, n ap kraze tout sa k genyen de referandòm. Nou tout nou dakò sa e nou fè deklarasyon sa klè. Nou dakò ansanm ke.
Alo? Ou tande Konzak 2? Konzak se yon ansyen makout. Papa l se yon ansyen makout, yon ansyen tòsyonè. ki t k panse misye fè yon erreur de tan misye metel an ka avan 86 an 80 81 82 79 lè papal tap touye moun tap asasine moun tap pran fi mete yo toutouni e pran fè cho brule tout pati enpòtan fi a tout vajen fi a se sa papal te konn fè misye panse se nan tan sa l ye nou di misye. Nap kraze tout kote k make referandòm. E nou bay sa, wè m di l piblikman, e nou di pèp la, yon moun ki gen kay, ki gen legliz, ki gen lekòl ke nou renmen, ke nou vle pwoteje, pa bay li pou referandòm paske pèp la pral dechennen e lap kraze tout sa k gen afè referandòm. Paske nou pap kite Jovenel Moïse e sa klik vin mete redwi pèp la an esklavaj, vin mete pèp la nan eta l vle mete l la, dan lobskurantis total, pou l ka mete yon lwa ki pa reponn a desiderata nou. N ap defann konstitisyon 87 la, n ap defann la libète, n ap defann le dwa de viv, n ap defann le rèspè dè prensip e dè lwa E an vèti de tout sa, afè referandòm lan nou antann nou, nou tout nan opozisyon. E si msye vle l mèt arete kòm li gen kòd nan de l gen kòd li mèt chache kòd kòman sa arete n ap kraze tout sa k genyen an rapò ak referandòm. E nou tou lanse yon apèl a entènasyonal la paske nou konn madan lalime Madan Lalime a travè ak UNOPS pran 20 milyon dola peyi a ke Ayiti te mete nan basket fund pou kòm sèl peyi ki te kontribiye dayè lòt peyi yo pat bay. Madan Lalime de BINU pran lajan sa I bay UNOPS 7 milyon dola. Nou di pèp la tout kote genyen biwo UNOPS al fè manifestasyon devan yo. E depi nou wè materyèl ki make referandòm rantre anndan biwo a pran yo mete deyò boule yo. E nou di sèlman pa boule machin Inops paske machin sa yo peyi a ap sezi yo l ap bezwen yo. Pwoteje chofè yo paske se chofè ayisyen yo ye. Men tout materyèl ki make referandòm o nou sispèk Se pou referandòm pran yo chire yo boule yo.
Sa son ensitasyon a la vyolans wi mwen tande Yo gen dwa pranl jan yo vle m andosel m andosel. Men
eske gon yon sòt devolisyon nan pozisyon nou nou menm ki nan opozisyon an e il est clair ke tout moun konn sa nou te di nou pa nan chita pale avèk Jovenel Moïse m tande w sot di la nou pa nan chita pale a OEA Misyon k ap antre, k ap vini ann Ayiti trè byento a, sa vle di nou p ap chita pale avèk kominote entènasyonal la tou? Non monchè, OEA tande. Tout kriz ki gen nan peyi a, se OEA k mete l. Se kominote entènasyonal la k mete l. OEA, lè w pran yon seri de nèg ki nan OEA, Neg sa yo pi phtk pi jovenel ke jovenel ke phtk koman m pral nan kisa nou pral di avè yo dezyèmman lò gon misyon OEA ki vini ki gon fèy de wout ki di w kap pale w de eleksyon de referandòm de jovenel de sesi ki fè fi de latik 134 pwen 2 de la konstitisyon ki di klèman ke manda jovenel fini depi 7 fevriye 2021 nou pa gen pou nou chita pale a OEA. Si Horreur a bezwen vin de jwe yon bagay nan kriz, premye bagay pou Horreur a fè depi anvan l deplase, se pou l fè yon deklarasyon pou l di manda Jovenel vini 7 fini depi le 7 fevriye 2021, l ap antre ann Ayiti e yo p ap tounen san Jovenel pa antre nan prizon. La n ap konsidere ke yo gen yon pozisyon ki kadre ak pozisyon pèp ayisyen. Dezyèmman. Lè sa yo pa menm bezwen rankontre avè nou paske se yo ki te mete Jovenel, se yo ki te mete Martelly prezidan, se yo ki kenbe Jovenel, pèp la lòk peyi a, ki mete dè milyon de moun, Madan Lalim, OEA, lè Nasyon Zini, lè Ameriken, lanbasad Amerikèn, yo di ke nou son nasyon de nèg nou ye, yo pap okipe nou, enben nou di yo ke tou nou pap okipe yo. E nou pa gen pou n al chita avè yo, nou pa gen pou n al pale ak OEA. Apati di moman ou OEA depi avan l vini, sèl sa pou l fè pou nou gon sikonstans atenwant pou li fò l fè yon deklarasyon piblik pou l di misyon l genyen an se vin di Jovenel li pap fè 8 jou avè l nan peyi an fò Jovenel ale penitansye nasyonal Paske manda l fini. Lè sa la pran OEA k ap pale yon bagay serye. Men apre sa nou pap chita a OEA. OEA pral fè nou plezi pou l vin di sa egzatteman nou swete l di eh. Nou pa bezwen OEA fè nou plezi non. Nou bezwen OEA respekte konstitisyon peyi a. Se sa wi la diferans. Nou bezwen oea konnen ke so pèp nou ye kont tout pèp yo. Nou bezwen nèg ki nan oea, fanm ak gason ki nan oea yo konnen ke pèp ayisyen so gran pèp ki a fè 1804, ki a connu des dates historiques mémorables dans l'histoire de ce pays e pou yo respekte nou. Men sa nou bezwen. E se sa nou mande tout moun tou. Dayè, ce que je viens de dire.

Alò me sèl sa nou fè nou pa mande oea ni nasyon zini ni e lè zeta zini damerik kap e kap naje an no troub kap fè kòken kap fè e kap laloz nou pa mande yo nou di nou nou vle rèspè konstitisyon an nou gon uzipatè de tit e nou map pos pofite poum lanse yon mesaj Men doktè nou doktè pa avan ou lanse mesaj la m ta pral di wi ou wi e wi. se paske. Konstitisyon sa nou genyen an ki pa respekte, nou menm aktè yo nou gen difikilte pou n chita pou n rezoud pwoblèm nan, pou n fè respekte konstitisyon an. Se sa k pral esplike prezans, ki pral jistifye prezans OEA nan peyi Dayiti wi. Oui mais ce que moi j'ai à dire c'est un argument massue que vous venez d'évoquer mais écoutez. Konstitisyon sa menm ke anpil dirijan pa respekte an, i te bay jan lè w bezwen respekte l kòman pou w amande l, kòman pou w ranje l. I te di sa. E ansyen prezidan nome enkilpe asasen kriminèl Jovenel Moïse ki te la, i te genyen lè l te prezidan tout on bann moun majorite nan Paleman an, ni o nivo de la Chanm dè Depite, ni o nivo di Sena de la Repiblik pou l te fè bagay sa yo, i pa fè l. Dezyèmman, i prete sèman pou l respek. Kòmandman entèdi? Enben tande, se sa l ye wi. Konstitisyon an, se pa li pwoblèm nan non, se nou k pa respekte l. Men nou pa ka kite yo pa respekte l tout tan. Ou wè mwen menm m ale tèlman lwen, m te toujou di e m di l, wi gen de pwoblèm, gen de atik nan konstitisyon ke m pa dakò avè l. Pa egzanp, m pa dakò a kesyon 3. 3 manb kòm majistra majistra m pa dakò tou a kesyon ke n ap pale de depandans jidisyè epi latik 136 pwen 1 ki bay on prezidan le dwa de kontwole tout lè enstitisyon de sentèfere dan la jistis pou lò ou fin chwazi jij jij denstriksyon ou se de bagay ansepotan fò voye lis la bay prezidan fò kou de kasasyon fò voye lis bay prezidan m pa dakò a sa paske ou vin soumèt pouvwa jidisyè dèyè o depan de pouvwa egzekitif la men sela dwa se fè dan un amandman jan konstitisyon mande l o nivo di palman e mwen menm ta ale pi lwen m te di non fòk y avè un palman. E se Jovenel ki kraze yo. Paske fò nou eksplike sa a pèp la k ap tande nou an. Lè te gen senatè, depite, lè manda yo fini, se pa ke palman dwe fèmen non. Se lòt depite ki dwe antre jou menm lòt yo ap soti a wi.
Idem pou lè senatè.
Nul ne peut profiter de ses erreurs.
bon. Or ou gen yon pouvwa ki pa janm fè eleksyon, phtk pa janm fè eleksyon, se vòlè lajan, asasinen moun, epi kounye a lè konstitisyon pa bon pou li, yon konstitisyon sou lakèl li jire pou respekte, epi se li menm ki di li pral bay, li pral fè referandòm sou li? Nou di pèp la. Mwen m te, jan m tande on senatè k ap pran menm ti fraz pa m nan, mwen m te mande pèp la, e Manno vous vous en souvenez, m te di pèp la c'est l'heure de la révolte populaire, tout moun soti, depi yon bagay make referandòm, kraze l, depi yon bagay make referandòm, kraze l, chire l, boule l.

Ok. Bon, ann konkli, nou te gen yon apèl ou t ap lanse, rapidman, l ann lanse apèl ou. Lapèl ke m vle lanse, m vle di pèp ayisyen an, nou gen prè de 5 an n ap goumen e pou nou pa di prè de 10 an ak yon rejim ki detwi peyi a. Yo asasinen n, yo mete nou nan prizon enjisteman e m pwofite m salye Asosyasyon Viktim Masak Bèlè Tout moun sa yo, Bèlè asasine anpil moun, Maya, Site Solèy, Lasalin, toupatou, nan Okay, anpil moun Lasavann, dè simityè, Okap, asasine, Apolo, frèm Okap nan prizon, Anèl, Kilik, Jòb, Babas, Pòl, Gari, Filemon, Pòl Jwanèl nan prizon, enjisteman. M di pèp ayisyen mete kouraj li pou nou goumen kont rejim sa ki pa egziste legalman ankò. ke son usurpateur de titre, ke son nèg ki usurpe tèt leta kap asasine n e kap bat pou chanje konstitisyon peyi a, nap lanse dènye apèl sa pou n di Jovenel Moïse, nou, mwen menm Schiller Louidor, m pa bay okenn moun dwa pale nan non m, mwen pa nan okenn negosyasyon, nan okenn dyalòg ak Jovenel Moïse, e m pa nan okenn jwèt de bò ak Jovenel Moïse, mwen pou soulèvman jeneral. Mwen pou Jovenel Moïse al nan prizon, mwen pou y arete Jovenel Moïse pou krim ke l komèt nan peyi a, mwen pou yon soulèvman e atravè referandòm sa m ap apiye tout lidè e m nan tout lidè ki di n ap kraze tout sa k make referandòm e nou di OEA nou p ap chita avè l paske manda Jovenel fini fò Jovenel antre penitansye nasyonal. Venceremos